Soti la byen bonè men lè l ye l poko ka antre. Men lè l ye. Franchman mabout mabout on moun soti la byen bonè wi. Enben mesye sa menm menm sa l ap regle konsa. Lap jwenn avèm tou wi aswè a lap jwenn avèm. On moun ou paka gen defo konsa ou soti la byen bonè epi lè sa ou poko antre sa wap regle.
Bebe Cheri Mon amour bonswa. Apa m salye w vire figi w. Kilè li ye la? Dat ou soti la? Mwen ti rese m pou pot pou ou. Sou marivwa. Kote w te ye dat sa? Oh bebe.
M soti la m kite yon figi m vin jwenn ou avèk yon lòt. Depi byen bonè ou soti la e 9 è di swa li ye la wi. Mon amour m soti la a 7 è 45. Sa w t ap regle kont sa k fè a 9 è ou vin pale. Avanse kò wi pa touche. Ou gen sa pou defo twòp. Konsa menm.
Ou fin ou fin baboche nan lari a lòt fanm ou epi lè sa ou vin parèt la.

Lè ou pral fè m kontan.
Ebyen, ban m di w yon ti bagay. Monchè relasyon pa byen mache pousa
non
depi gon ti kont nou tou lè 2 fache.
Youn pap apwoche lòt youn pap pale a lòt. Sim pa pale avè w ou pap pale avè m ebyen lèl konsa sa pote anpil danje. Relasyon an vin.
Divizyon rapid. Relasyon an vin endepandan. Divizyon an tou prè. Rezon. M pa pale avè w, ou p ap pale avè m. Si m fè yon jou m pa pale avè w, ou menm w ap fè yon jou tou, ou p ap pale avè m. De jou ap kouri. Jou ap kouri. Jou ap kouri. Sak pase? Nan lanmou pa sipoze gen twòp ògèy.
Se youn konprann lòt, youn obeyi. A chak fwa gon ti kont, menm si fi a ou konnen non relasyon fi toujou pi pès e pa tout fi non. E pa tout fi. Pi pès toujou ap chache kont men. Sa k pi enpòtan se pou youn rekonèt tò l. A chak fwa, si se mwen k fè w fache, fò m asepte pou m ka koube. Pa paske m se fi pou m ap tann pou se ou k vin pou chouchoute m ke se byen non. Ou menm gason an tou si se ou k antò, pa gade paske w se gason w se fi a k pou vin ap chouchoute w, fòk ou rekonèt ke ou antò. Dèfwa tou menm ke w pa antò. Se youn oblije admèt ansanm avèk lòt, oblije obeyi. Se pa oblije non, se sa l sipoze ye menm wi, youn obeyi ansanm avèk lòt. A chak fwa gon ti kont, m pa oblije ap veye se ou k ap vin pale ansanm avè m, ou menm pandansetan w ap ret tann se m k pou vin pale ansanm avè w. Nan konsa konsa. Figi ap mare e satan li menm se sal renmen plis jou plis ògèy plis jou plis ògèy ebyen se konsa divizyon vin mete pye. Alèz, lè nap gade jounen jodia anpil relasyon kraze se paske madanm pa vle koube devan misye, misye pa vle koube devan madanm. Vwala.
Ògèy la fè anpil krim nan lanmou. anpil krim. Ògèy la kapab kraze relasyon an rapid rapid. Ki jan l ka kraze relasyon an? Egzanp, Gen yon ti fache, men m pa pre madanm mwen oubyen mennaj mwen. M pa pre l, mwen byen lwen. Si l pa rele m, mwen pap rele l. Epi nan moman sa mwen yon lòt fi ki pi bèl ou byen ki entèresem ann pa di pi bèl yon lòt fi ki entèresem e lòt fi sa menm li te nan dispozisyon pou l al chèche yon gason li te bezwen yon gason epi pandan mwen sèl tout moun ki li menm sèl li toujou bezwen yon ti bagay pou l distrè l yon ti bagay pou l pase tan l yon fason. Dèfwa ou menm sèl ou santi w ta pale a mennaj ou. Santi w ta pale avè l, ap dòmi nan telefòn avè l, tout bagay, bèl ti pawòl ap pale. Men ògèy la pa pemèt ou fè l paske w ap gad sou li, w ap tann li se li k pou rele w, li menm l ap tann ou se ou k pou rele l. Epi nan moman sa a ou rive ou wè bèl fi a, bèl fi a te bezwen w gason, ou menm ou nan difikilte tou, ou te bezwen w fason pou w te pase tan, w al koze bèl fi sa a epi sa k vin rive, matmwazèl la. Pou reponn ou, to fò ou ka, epi matmwazèl la te gen anpil lanmou lakay li, anpil bagay sa k vin rive. Gen yon lòt moun nan relasyon an, e depi gen yon lòt moun nan relasyon an, bagay yo pap mache byen ankò. Dèfwa gason santi li twòp si madanm ni fache avè l pou l adrese madanm ni chèche fè l kontan. Li santi pouvwa l twòp pou li. Fi yo menm dèfwa yo mete tèt yo nan yon plas. Se fi yo ye, se gason an ki sipoze chèche yo lè yo fè yon bagay ki mal. Dèfwa tou gason an fache li pa pale ansanm avèk fi a, se pa paske l santi l twò wo, l twò gwo gason non, e pa paske l santi pouvwa gason l ap bese non, men se paske l ap tann, gason toujou renmen sa l toujou renmen menm ke l gen yon ti kont fòk se fi a ki vin abòde l anvan, gason toujou ap tann sa. Men fi a li menm, li rete l ap tann. Menm jan gason ap tann nan, fi a ret ap tann. Yonn ak gade sou lòt. An, m ap wè si l p ap vin pale ansanm avè m. Dèfwa ou wè, ou vin eseye pale ansanm avèk fi a, ou menm ki gason an. Ou wè l reponn ou on jan. Manti, anndan kè l se pa sa. A figi l reponn ou an, se pa figi sa l santi ki anndan l vrèman. Li reponn w a yon figi fache epi anndan kè l l ap souri. Dèfwa ou konn wè gason an fin pale ansanm avèk fi a, kan gason an bay do, fi a ap gade l l ap fè grimas l ap ri. Epi kan gason an vire gade l li bay yon figi fache. Ou wè, men an reyalite, youn gade sou lòt la pa bon nan lanmou. Non. Li pa bon.
Lè l konsa. Sa se gwo danje, gwo pwoblèm ki genyen pou relasyon yo. Lè l konsa.
Bagay yo toujou agrandi. Yo toujou vin pi long.
Nenpòt sa ki te ka dire on segond li dire on minit.
Sa trè bèl e l trè lèd. Sa k trè bèl li trè lèd la, mwen a madanm mwen nou fin pase jounen an kè kontan, kè kontan nou alèz. Epi se lè nan nwit rive, fache met pye, kote nou ta sipoze dòmi, youn nan bwa lòt. Epi fache met pye a, ògèy fè youn pa ka adrese lòt. Nou pase nwit la konsa, nou pa pale. E konsa tou, li te ka byen bèl, nou pase jounen nou an kè kontan, epi nou pase nwit la an kè kontan tou. Oubyen si n fè yon ti fache lajounen, depi nan nwit rive, nou sipoze kontan. Li pa enpòtan pou youn ak gade sou lòt. Se sa k fè jounen jodi a gen anpil edmi, gen anpil divizyon. Youn gade sou lòt. Si m gen kont lan la a, m ap tann se li menm ki pou vin pale ansanm avè m. Pandansetan li menm li ret ap tann mwen. Ni nou antò ni nou pa antò, youn sipoze obeyi ansanm avèk lòt. Se sa ki yon vrè vi, se sa ki yon vrè relasyon. Mè cheri m yo, a chak fwa nou gen yon ti pwoblèm nan fwaye a, sa k pi enpòtan toujou, pa eseye al rakonte zanmi, pa eseye al rele vwazin nan. Lè nou gen yon ti pwoblèm, pa tann. Pou se li menm menm jan wap tann la se konsa lap tann toujou chache yon fason se renmen nou renmen se se menm ke nou pap viv nou pa nan menm kay nou pa menm kote men se renmen nou renmen a chak fwa nou gon ti pwoblèm tankou si moun nan pa la oh m pap rele l se li k pou rele m pandan l pa la wap tann se li k pou rele l la ou pa konn konbyen apèl lap refize nan moman sa. Tout sa, si l eseye resevwa youn vin gon ti pwoblèm tout sa, se akoz de youn ap gade sou lòt akoz de ògèy la. Gason an pandan w ap w ap tann se li k pou rele l la, ou pa konn konbe lòt fi ki gentan rele l. Pandan an mari ap tann se madanm li k pou rele l, ou pa konn konbyen lòt gason ki gentan rele l sou telefòn. Li gen dwa s on zanmi k ap pale ansanm avè l konsa tou gen dwa s on moun ki pèdi nimewo pandan moun nan vin konfonn li de nimewo a, li gentan ap di yon pakèt lòt bagay, lè konsa lòt ide gentan ap antre nan tèt moun nan. An nou eseye mete ògèy la de kote. Eseye admèt nou, mete nou nan po nou, nan fason nou pou nou viv lanmou youn ak lòt ke Jezi Kris vle a, lanmou youn ak lòt Labib pale a. L ap vrèman enpòtan, lavi ap ankò pi bèl. Pi bèl, pi dous. Anpil fwa ou konn ap gade ou wè yon fi, li parèt, li jèn moun wi men li parèt vye granmoun. Gason an bèl jèn gason men li parèt vye granmoun. Sa k fè sa, se mòd de vi youn ap gade sou lòt la. Se mòd de vi a tout tan an li an. Li an fache, l pa gon souri, l pa gon kè kontan. Si toutan ou fache, dèfwa menm ke ou pa yon moun ki renmen fè pil makiyaj ou menm tifi a, men toujou bat pou ti figi w pwòp. Toujou mete w yon fason lè moun nan wè w pou kè l kontan. Pou toujou gon atirans, pou toujou atire moun nan, pou rale l mennen vini. Menm ke l gon ti kont wi, men pou espri deyò a pa antre nan li. Lè nou gen ti kont lan, menm si w pa wè kijan pou fè men, on fason w ap konpòte w, moun nan ap anvi vin pale ansanm avè w. Pa ret tann, ok sa fin pase, sa fin pase, nou fin gen on ti kont, tou aranje l. Pa kite moun nan soti deyò avèk ògèy la, paske pandan l soti deyò, ou pa konn kisa k ka rive, ou pa konn kisa k ka pase ki pral mete w nan si w te konnen. Afè youn ak gade sou lòt la, an nou eseye mete l de kote pou nou ka viv pi byen, viv pi bèl. Bon,
ti deba amouriz sa a, nou ta renmen kontinye avè l. E pi devan tou si n kontinye avè l, w ap wè bagay yo ap pi diferan. Chak jou n ap vin avèk yon bagay diferan. N ap kòmanse envite moun pou nou vin fè menm deba yo. pou nou antre avèk anpil bagay diferan ap fèl pi bèl men se ou menm kap swiv nou an kap fè nou kontinye avèk Deva amourez la. Non moun yo te vrèman ap tann deba sa moun yo ap ankouraje nou pou nou kapab kontinye paske. Se sûr! M konn moun mwen yo, m konn fanatik mwen yo. Depi nou lage yon bagay, se 2 bra ouvè yo t ap tann li. Mes chouchous, jan m toujou di nou an, nou konnen m renmen nou anpil, anpil, anpil. Wè jan w ap gade nou byen bèl la, ou pral fè nou ankò pi bèl. Se pa de vizaj non, de dyalòg, de konsèy n ap pote pou ou nan fwaye a. Pandan n ap pale la, Gendwa gen yon moun ki te gen pwoblèm nan fwaye ki t ap kriye l pa t wè kòman pou l te abòde mari l oubyen madanm ni. Si ou pa wè kòman pou w fè pou w vin pale ansanm avè l, ou ka fè menm jan mesye a fè la, mari m nan cheri doudou m nan. Ou ka sòti, ou pote yon yon bagay, sa ki fè w plezi l, pa fòseman pou se rezon pou w pote.
Sa ki fè w plèzi pa paske w wè yo m fè pa m nan Mari m pote rezen pou mwen pou di a fòk se rezen pou m pote Sa ka rive mwen menm m manje l Madanm ou ka pa manje l Ou pote yon lòt bagay Ou ka pote yon ti flè Li mèt yon sirèt oubyen ou pote pou li Ou ofri l Paske fi a toujou ap tann nan men mari l Mari a toujou ap tann nan men madanm li
Mwen garanti w Chak video nap lage lap pi bèl nap vin avèk yon bagay ki pi solid e nap kòmanse fè deba a pi gran envite kout anpil bèl bagay mwen swete ke ou abòne ou ede nou pataje l pou deba amourez la kapab rive pi lwen se te Flo ki te bò kote nou. Mwen gen adwat mwen la sista de leon. Ebyen ok mezanmi a la pwochèn se te yon ti deba amourez ann met ògèy yon kote ann pa gade youn sou lòt pou nou kapab viv yon pi bèl lanmou pou lanmou kapab pi bèl.